Prezidan Jovenel Moise konsyan nan yon deklarasyon ke li fè nou pral pataje avèw ke li menm li konsyan de fenomèn densekirite sitou avèk fenomèn kidnapin ke peyi a li menm lap viv jounen jodi a se rezon sa ki fè Jovenel Moise li fè mete anbranl Tout aparèy leta ki gen pou wè ansanm avèk sekirite nan peyi a pou yo kapab rezoud pwoblèm sa a. Jovenel Moïse ale pi lwen pou l kapab mande soutyen lame fòt a entènasyonal la. Menm jan sa te pase an 2004, tout moun sonje kòman fenomèn kidnapin nan te ye an 2004, E se te entènasyonal la ki te bay yon kout men pou te kapab rezoud pwoblèm sa, ebyen Jovenel Moïse yon lòt fwa ankò fè apèl a menm entènasyonal sa pou yo kapab vin ede a konbat fenomèn sa nan peyi a. Mwen envite nou pou nou kapab swiv ansanm avèk nou isi a sou FKD Tube, Prezidan Jovenel Moïse.
Pwofite de okazyon an pou m di nou ke atik 136 konstitisyon an klè, le prezidan il est le garant de la bonne marche des institutions e se sa k fè leta, mwen menm ki kanpe la avèk nou la a, leta a peye m pou m travay pa vre? Mwen te di ke m sonje m te pale de nan 7 jou ki gen nan semèn nan, m t ap fè 3 jou Pòtoprens, 2 jou. 3 jou an pwovens son jou pou fanmi m. Mwen di nou aprè 3 zan e kèlke jou, m pa kwè m ko bay fanmi m 2 jou. Sa vle di, mwen travay pafwa 7 jou sou 7. Mwen travay pafwa 20 tèdtan pa jou. Tèlman bagay yo, yo konplike e yo grav. Jodi an, m pwofite pou m di chak moun, nan nivo pa yo, ki konsène, pa pwoblèm ensekirite a, patikilyèman lapolis nasyonal ki la pou pwoteje e sèvi yo, pou ke jodi an lòd ka met nan dezòd. M pale avèk lòt antite nan leta yo, ministè jistis, ministè enteryè, sekreteri deta sekirite piblik, komisè gouvènman sou 18 jiridiksyon peyi a, Spesyalman komisè gouvènman pòtoprens, komisè gouvènman kwadèboukè kap gadem la kap tandem fò tout machin leta li vin osèvis pèp la paske moun yo sa kap pase a la se pa sa ke yo mande e m pwofite okazyon an poum di manb cnddh yo ke wòl ke yo genyen se te pou ankouraje dezameman e ankouraje reyensèsyon. M pwofite pale avèk zanmi nou nan kominote entènasyonal la ki nan yon epòk te gen menm pwoblèm sa yo nan peyi a. M vle pale pa egzanp epòk 2004. Mwen konnen ki kout men k te bay o nivo de komisyon dezameman an. M pwofite okazyon an pou m di yo n ap tann menm kout men sa yo ki pou pèmèt ke nou menm wòl nou leta se anpeche bandi bay pèp la pwoblèm. Men Fò n pa bliye, bandi ki gen volonte, moun ki gen zam nan men w ki deside pou remèt li a, ou konn sa. S on twazyèm wout ke nou kreye pou ou. Paske pa bliye nou di w lè yon moun gen yon zam nan men w gen de wout. Yonn ki rele prizon, lòt la rele simityè. Men gen yon twazyèm wout ke n kreye pou ou, se sa wout ki rele reyensèsyon sosyal la. Sa vle di si w deside remèt zam nan, Komisyon Nasyonal Dezameman e de Rensèsyon an la e li la pou l vin travay avèk ou pou pran zam nan nan men w pou sa w ap fè avè l la. Paske mwen menm mwen di l jodi a, misyon chak moun ki gen yon djòb leta nan men w se sèvi pèp la. Ou menm ki deside pou w nui popilasyon an, jan nou wè bagay sa a li rekòmanse, mwen menm mwen di li, apre nou sot nan peyi lòk, M te tann anpil pawòl pale. Men nou menm nan nivo Leta a, nou te ap travay pou n te wè ki sa k t ap vini apre pawòl sa yo te pale. Men, se tankou zafè kidnaping nan vin tankou s on papa toudenkou. Sa gen twa semèn depi s on sèl pawòl k ap balann nan peyi a. Mwen vle ke pawòl sa a, ke lapolis. ak la jistis yo jwe wòl yo yap touche yo gen tout privilèj ke leta ba yo m vle pale de gwo moun kap travay sa vle di map pale egzatteman avèk minis jistis sekretè deta sekirite piblik direktè jeneral polis paske konnya nou paka pale nan lang de bwa ankò fò bagay la klè. Moun ki nan ho kòmandman polis lan se pou nou touse ponyèt nou. Bandi pa ka gen fòs pase leta. Sa pa janme rive nan kenn peyi sou latè. Sa vle di jodi an se menm jan san Ayiti nou ye fò n touse ponyèt nou pou ke bandi yo nou mete yo hors d'état de nuire. Sa vle di, bandi k konprann ke w ka fè rezistans ak leta, e jan m te di nou, nou wè tan lavi yon bandi, li tou piti piti piti piti piti piti, li pa gwo. Sa vle di depi se wout sa w chwazi pou w fè, jodi an jan m di w lan nou kreye yon twazyèm vwa pou, yon twazyèm wout jan n di an, se komisyon nasyonal de dezameman. Mwen wè si w pa vle pran twazyèm wout la pou w soti, se nan de lòt yo si yo gen prizon oubyen simityè. paske nou pa dakò e nou pap kite l kontinye konsa paske se wòl nou. Ki nesesite ki genyen pou kanaval la fèt ane sa? Bon, ankò fò m di li, mwen menm ou kon, nou konnen, tout moun k ap gade m la, mwen se yon agrikiltè pa vre? Sa vle di nan epòk kanaval la ap fèt la, nou kapab di ke nou pral antre nan kanpay prentan. Sa vle di m leyen dwa mwen menm se nan jaden m mwen ye pou m ap plante. Men jodi a m se prezidan peyi a, sa vle di m prezidan tout Ayisyen. M prezidan bòs chapant yo, m prezidan ti machann yo, m prezidan atis pent yo, m prezidan moun ki se pwopriyetè bann madigra yo, m se prezidan moun ki gen djaz yo, m se prezidan bòs elektrisyen yo. Sa vle di, moun sa yo, lè gen yon kanaval k ap fèt, Gen anpil moun ki pale e jodi a map pwofite di pèp ayisyen an, lè yon kanaval ap fèt, moun kap danse yo, se pa benefisyè yo ye se konsomatè. Paske lè yo vin nan kanaval la fò yo achte. Ti machann yo ki pral vann sou pakou kanaval la, yo pral vann pou yo fè kòb pou okipe fanmi yo, pou okipe pitit yo. Bòs chapant kap travay pou monte stang, yap travay pou okipe pitit yo. Bòs. Pent k ap travay nan stann yo. Y ap travay pou okipe madanm yo, pou okipe fanmi yo, pou okipe pitit yo. Sa vle di kisa? Lè gon lajan ke leta debloke, jan tout moun fè konprann nan, nan zafè kanaval, se pon lajan ki debloke pou fè, pou pran plezi. Se de kòb ki debloke, dayè se pa mwen menm kòm prezidan jodi a, ki gen apèn, m fenk gen twazan prezidan, twazan e kèlke jou, ki vin ak kanaval. Tout moun konnen depi ki lè ke peyi a gen kanaval ladan l. Sa vle di se yon tradisyon, gen anpil moun ki gen dwa di ke moman an li pa opòten, men mwen m ap di l wòl pa nou se pèmèt lajan sikile nan peyi a. Jodi an, nan kontèks ke nou ye a, fò n klè pou n di ke peyi a gen anpil pwoblèm sèt, anpil pwoblèm ekonomik, pwoblèm sekirite, men pwoblèm ekonomik yo, lajan k pral depanse nan kanaval la, li pral pèmèt gon soulajman. gen pil kouch nan peyi a ki ka jwenn soulajman sa. M pwofite pou m di ti machann yo pou m voye nouvèl la ba yo menm jan nou te wè semèn ki sot pase yo la se mwen te fè nan palè nasyonal yon kowòt de 2026 ONAFANM sa vle di 2026 fanm te jwenn yon ti tchotchos pou yo prete pou yo te remèt kòb la a 1 pousan pa mwa. M pwofite di nou ti machann yo kredi a tè plat la m konnen nap mande l lontan semèn pwochèn mwen konnen ke gon lansman 2 mil kredi a tè plat sitou moun ki konn al pran ponya ti machann ki konn al vann ti pwodwi yo nan kanaval la sitou yo konn al pran ponya pa egzanp moun nan konn pran 2 mil goud pou 2 mil 400 goud. Sa vle di, konprann wi, si kanaval la ap fèt dimanch, lendi, madi, moun nan prete pa egzanp nan mèkredi 2 mil goud. Lè l pral remèt li nan mèkredi pwochen fò l remèt 2 mil 400 goud. Jodi a m tou di yo ke n ap pran kowòt de 2 mil machann. atè pou nan kredi atè plat la e nou vle pou l fèt anvan kanaval la ki pou pèmèt ke w jwenn yon ti tchotcho prete a yon to denterè de 1 pousan pa mwa sa vle di 12 pousan lan ou gen dwa deside tou ou fin prete kòb la nan mèkredi epi apre kanaval ou vin peye l wi lè sa w pa p menm peye 1 pousan non, wap peye 0 pwen 25 paske se you jou lap fèw apèn. Sa di se poum diw ke kouman e lèn di 0 pwen 25 se tankou son kòb ou pa gen anyen kòm enterè ke ou pwal peye sou li. Desizyon sa yo nou pran yo se jisteman poun montre moun ki yo menm di ap kreye yon sòt de divizyon nan zafè kanaval eske ap fòk gen kanaval ou pa, kanaval se son tradisyon ke liye.

E se sa k fè Leta, mwen menm ki kanpe la avèk nou la a, Leta peye m pou m travay, pa vre? Mwen te di ke m sonje m te pale de nan 7 jou k gen nan semèn nan, m t ap fè 3 jou Pòtoprens, 2 jou, 3 jou an pwovens, yon jou pou fanmi m. Mwen di nou aprè 3 zan e kèlke jou, m pa kwè m ko bay fanmi m 2 jou. Sa vle di, mwen travay pafwa 7 jou sou 7. Mwen travay pafwa 20 heures de temps par jour telman bagay yo yo konplike e yo grav. Jodi an m pwofite pou m di chak moun nan nivo pa yo ki konsène pa pwoblèm ensekirite a patikilyèman lapolis nasyonal ki la pou pwoteje e sèvi yo pou ke jodi an lòd ka met nan dezòd. M pale avèk lòt antite nan Leta yo, Ministè Jistis, Ministè Enteryè, Sekreteri Deta Sekirite Piblik, Komisè Gouvènman sou 18 jiridiksyon peyi a, spesyalman Komisè Gouvènman Pòtoprens, Komisè Gouvènman Kwadèboukè, k ap gade m la, k ap tande m. Fò tout machin Leta li vin osèvis pèp la, paske moun yo. Sa k ap pase a la se pa sa ke yo mande. E m pwofite okazyon an pou m di manb CNDDR yo ke wòl ke yo genyen se te pou ankouraje dezameman e ankouraje reyensèsyon. M pwofite pale avèk zanmi nou nan kominote entènasyonal la ki nan epòk te gen menm pwoblèm sa yo nan peyi a. M vle pale, pa egzanp, epòk 2004. Mwen konnen ki kout men k te bay o nivo de komisyon dezameman an. M pwofite okazyon an pou m di yo, n ap tann menm kout men sa yo, ki pou pèmèt ke nou menm, wòl nou Leta, se anpeche bandi bay pèp la pwoblèm. Men, fò n pa bliye, bandi ki gen volonte, moun ki gen zam nan men w, ki deside pou remèt li a, ou konn sa. Son twazyèm wout ke nou kreye pou ou. Paske pa bliye nou di w lon moun gen yon zam nan men w gen 2 wout. Yonn ki rele prizon, lòt la rele simityè. Men gen yon twazyèm wout ke n kreye pou ou, se sa wout ki rele reyensèsyon sosyal la. Sa vle di si w deside remèt zam nan, komisyon nasyonal dezameman e de reyensèsyon an la e li la pou l vin travay avèk ou pou pran zam nan nan men w. Pou sa w ap favel la. Paske mwen menm mwen dil jodi a. Misyon chak moun ki gon djòb leta nan men w se sèvi pèp la. Ou menm ki deside pou w nwi popilasyon an. Jan nou wè bagay sa li rekòmanse. Mwen menm mwen di li. Apre nou sot nan peyi lòk. M te tande anpil pawòl pale. Men nou menm nan nivo leta nou te ap travay. pou n te wè ki sa k t ap vini apre pawòl sa yo te pale. Men, se tankou zafè kidnaping nan vin tankou s on papa toudenkou. Sa gen twa semèn depi s on sèl pawòl k ap pale anndan peyi a. Mwen vle ke pawòl sa a, ke lapolis ak lajistis yo jwe wòl yo, y ap touche, yo gen tout privilèj ke Leta a ba yo. M vle pale de gwo. moun k ap travay, sa vle di m ap pale egzatteman avèk minis jistis, sekretè deta sekirite piblik, direktè jeneral polis, paske kounye a nou pa ka pale nan lang de bwa ankò, fò bagay la klè, moun ki nan wo kòmandman polis lan, se pou nou touse ponyèt nou. Bandi pa ka gen fòs pase leta, sa pa janm rive nan kenn peyi sou latè. Sa vle di jodi an se menm jan s an Ayiti nou ye, fò n touse ponyèt nou pou ke bandi yo Nou mete yo hors d'état de nuire. Sa vle di, bandi k konprann ke w ka fè rezistans ak leta, e jan m te di nou, nou wè tan lavi yon bandi, li tou piti piti piti piti piti piti. Li pa gwo. Sa vle di depi se wout sa w chwazi pou w fè, jodi an, jan m di w lan, nou kreye yon twazyèm vwa pou w, yon twazyèm wout jan n di a. Se. Komisyon nasyonal de dezameman. Mwen wè si w pa vle pran twazyèm wout la pou w soti. Se nan de lòt yo si yo gen prizon oubyen simityè. Paske nou nou pa dakò e nou p ap kite l kontinye konsa paske se wòl nou. Ki nesesite ki genyen pou kanaval la fèt ane sa? Bon. Ankò fò m di li e mwen menm ou kon nou konnen tout moun k ap gade m la mwen s on agrikiltè pa vre? Sa vle di, nan epòk kanaval la ap fèt la, nou kapab di ke nou pral antre nan kanpay prentan. Sa vle di m plen yon dwa mwen menm se nan jaden m mwen ye pou m ap plante. Men jodi a m se prezidan peyi a. Sa vle di m prezidan tout Ayisyen. M prezidan bòs chapant yo. M prezidan ti machann yo. M prezidan atis pent yo. M prezidan. moun ki se pwopriyetè bann madigra yo, m se prezidan moun ki gen djaz yo, m se prezidan bòs elektrisyen yo. Sa vle di, moun sa yo, lè gon kanaval k ap fèt, gen anpil moun ki pale, e jodi a m ap pwofite di pèp ayisyen an, lè on kanaval ap fèt, moun k ap danse yo, se pa benefisyè yo ye, se konsomatè. Paske lè yo vin nan kanaval la fò yo achte. Ti machann yo ki pral vann sou pakou kanaval la, yo pral vann pou yo fè kòb pou okipe fanmi yo, pou okipe pitit yo. Bòs chapant k ap travay pou monte stand, y ap travay pou okipe pitit yo. Bòs pent k ap travay nan stann yo. Y ap travay pou okipe madanm yo, pou okipe fanmi yo, pou okipe pitit yo. Sa vle di ki sa? Lè gon lajan ke leta debloke, jan tout moun fè konprann nan, nan zafè kanaval, se pa yon lajan ki debloke pou fè, pou pran plezi. Se de kòb ki debloke, dayè se pa mwen menm kòm prezidan jodi a, ki gen apèn, m fenk gen 3 zan prezidan, 3 zan e kèlke jou, ki vin ak kanaval. Tout moun konnen depi ki lè ke peyi a gen kanaval ladan l. Sa vle di se yon tradisyon, gen anpil moun ki gen dwa di ke moman an li pa opòten, men mwen map di l wòl pa nou se pèmèt lajan sikile nan peyi a. Jodi an, nan kontèks ke nou ye a, fò n klè pou n di ke peyi a gen anpil pwoblèm sèt, anpil pwoblèm ekonomik, pwoblèm sekirite, men pwoblèm ekonomik yo, lajan k pral depanse nan kanaval la, li pral pèmèt gon soulajman, gen anpil kouch nan peyi a ki ka jwenn soulajman sa. M pwofite pou m di ti machann yo pou m voye nouvèl la ba yo, menm jan nou te wè semèn ki sot pase yo la a se mwen te fè nan palè nasyonal on kowòt de 2026 ONAFANM, sa vle di 2026 fanm te jwenn on ti tchotchos pou yo prete pou yo te remèt kòb la a 1 pousan pa mwa. M pwofite di nou ti machann yo, kredi a tè plat la, m konnen n ap mande l lontan, semèn pwochèn mwen konnen ke gon lansman 2000 kredi atè plat sitou moun ki konn al pran ponya ti machann ki konn al vann ti pwodwi yo nan kanaval la sitou yo konn al pran ponya pa egzanp moun nan konn pran 2000 goud pou 2400 goud sa vle di konprann wi si kanaval la ap fèt dimanch lendi madi moun nan prete pa egzanp nan mèkredi 2000 goud. Lè l pral remèt li nan mèkredi pwochen fò l remèt 2400 goud. Jodi a m tou di yo ke n ap pran kowòt de 2000 machann atè pou nan kredi atè plat la e nou vle pou l fèt anvan kanaval la ki pou pèmèt ke w jwenn yon ti tchotcho prete a yon to denterè de 1 pousan pa mwa sa vle di 12 pousan lan. Ou gen dwa deside tou ou fin prete kòb la nan mèkredi epi apre kanaval ou vin peye l wi. Lè sa w pap menm peye 1 pousan non, wap peye zewo pwen 25 paske se 8 jou lap fè w apèn. Sa vle di se pou m di w ke kouman e lè n di zewo pwen 25 se tankou se yon kòb ou pa gen anyen kòm enterè ke w pral peye sou li. Desizyon sa yo nou pran yo se jisteman pou n montre moun ki yo menm di. Ap kreye yon sòt de divizyon nan zafè kanaval, eske ap fòk gen kanaval ou pa, kanaval se son tradisyon ke li ye, se menm jan avèk fèt nowèl ou konprann gen de moun ki di w ou pa ka ranvwaye fèt nwèl, se menm jan tou ou pa ka ranvwaye kanaval, menm jan ane pase te gen anpil tèt chaje anpil dezòd ki te genyen nan pòtoprens. Pwoblèm peyi lòk ki t anpeche kanaval la fèt nan sètèn zòn nan Pòtoprens. Men gen sèten zòn li te fèt wi. Men atravè tout peyi a te gen kanaval. Ane sa a, moun Pòtoprens, gen anpil nan yo se pa tout moun ki di yo pa vle kanaval, ki mande kanaval la. Dayè, moun ki pral benefisye de kanaval la, yo menm, yo klè se nan kanaval yo ye. E m ap pwofite pale avè yo, ou menm atis k ap gade m la, bòs pent, bòs chapant lan, ti machann k ap gade m la, Nou menm ki se pwopriyetè, sa vle di ki gen konpayi k ap konstwi stand yo, fò n fè tande vwa nou. Fò n manyè di tou kanaval la kòb ke n pral touche a, kòb sa a s on kòb ki pral sèvi nou. Paske yon sosyete li fèt de tout moun. Menm jan maten an la se nan yon lopital mwen ye, mwen gen afè a dè medsen, mwen gen afè a dè antreprenè, dè administratè. Men, moun ki nan kanaval yo tou. ki konsène yo tou, yo menm se Ayisyen yo ye. Sa vle di jodi an ou gen dwa pran desizyon epi yon prezidan di ou pap fè kanaval epi e bòs chapant sa yo sa wap fè avèk yo? E e moun ki gen bann madigra e e e e e tout patizan tout gwo bann ki genyen nan nan nan pòtoprens lan sa wap fè avè yo? Bòs pent yo sa wap fè avè yo? Mèt djaz yo sa wap fè avè yo? Ti machann yo sa wap fè avè yo? Mwen menm wòl mwen m se prezidan tout Ayisyen. M la m ankadre nou tout. Ke Ayisyen ki pou mwen, ke sa k pa pou mwen. Sèl sa k enterese m, mwen vle yon peyi meyè pou nou tout. E pou l fèt, fò nou ka kreye travay, fò nou ka kreye espwa nan peyi a. Kanaval la jodi an, se yonn nan aktivite ki pèmèt moun ki pi fèb yo fon ti kòb. Enben, se pou sa jodi an, desizyon an, Premye Minis lan, ki se Minis Kilti alafwa, li pran desizyon pou fè kanaval la yon kanaval desantralize. Sa vle di prèske tout rejyon nan peyi a pral pral gen kanaval jou jodi a. Kan ap gen gwo kanaval Okap, ap gen kanaval Jakmèl, kanaval Okay, kanaval Gonayiv, ap gen kanaval nan tout gwo vil nan peyi a, kanaval nan Nòdès, tout kote ap gen kanaval, sa vle di nou fon fòm de kana kanaval ane sa desantralize e ki pa koute twòp pi chè tou PM. Sa vle di men son jesyon rasyonèl ke yo fè de lajan ki te konn depanse nan kanaval la ki fè ke jodi an pral gen kanaval. nan tout peyi a. M mande nou pou nou kenbe kalm nou, kenbe serenite nou. Pèsonn, mwen di pèsonn, pa gen dwa ni otorite pou fè pèp la pè. Menm jan mwen menm mwen di l m se prezidan tout Ayisyen, yon moun ki deside tou, ou gen dwa genyen opinyon politik pa w, men opinyon politik ou a pa gen dwa la pou nui lòt moun. Ou gen dwa gen opinyon ideyolojik ou, opinyon ideyolojik ou a pa gen dwa pou nui lòt moun. Li la pou nou kapab.